Nap pran pouswiv avèk antrevi an Djino Void mpanse ki vrèman enpòtan. Fòlibète soti nan kanaval jodi an nap prepare 4 6 7 lan 2028. Gon ansanm de pwojè radyo televizyon dofen ki se yonn nan gwoup ki angajel serye nan pwojè an yo sot inogire yon imobilye iben E jodi an nou gad efò Doufen a prepare Fòlibète jodi an ki vin pa sèlman louvri apitit li ki anndan tankou deyò. Fòlibète jodi a ki s on vil ki prèske vin ni pa pou Djino, ni pou mwen menm, ni pou lòt moun Fòlibète ki vin pou tout moun kounye a pa rapò a sa n sot fè kòm eksplwa nan kanaval la. E de lve tu Djidji, e jan w sot di l la nou gen pa egzanp Katedral Sen Jozèf lan ki s on patrimwàn ki konstwi an 1740, e ki dènye travay renovasyon yo te fè nan Vilsenit 2002, nou sot gade pou dizan fasan la sou demand Evèk dyosèz Zwoalvède a, Monseyè Kenel Alfons, ebyen Minis Kilti ak Kominikasyon, Mesye Patrick Delatour, te pèmèt ke, ebyen, yo renove oubyen yo reyabilite devan Katedral Sen Jozèf lan, pandan nou pwofite salye Enjenyè Ijèl Blèz ki fon travay de kalite an si pe de tan pou te kapab remete Katedral la nan nivo li la a. Di 2028 se demen la, anviwon 3 zan ankò rete pou 2028 e kòman Djino Voit wè 2028 lan pa rapò ansanm de pwojè Tour de la Liberté ki ta dwe fèt nan Kafou an e sitou avèk a lè aktyèl Fò Libète kap pou yon ekstansyon malgre absans leta a, si n ta pran pa egzanp Vilnèv avèk zòn ibèn yo didye? Bon,
ekstansyon an nou pa ta swete fè ke ekstansyon fèt an absans leta paske ou konnen tout sa ki fèt an absans leta se dezòd li ye. Egzakteman. So sa vle di ke se sa ki kreye bidonvilizasyon nan vil yo. Lè tout fwa leta ap absan, lè sa moun nan pwofite fè tout sa ke li menm li konnen ke li pa t gen dwa fè, ke i pwofite fè li. Bon, youn nan bagay ki rive sè ke 2028 la se se yon dat e chanyè nan nan vi e vil Fòlibète. Egzakteman. E 450 an se pa anpil vil ann Ayiti ki gen 450 an deja oubyen k ape fete 450 an. So sa vle di ke pou nou menm moun Fòlibète i vle di anpil. E se sa ki fè nou mete aksan sou 450 lan paske gen anpil bagay ke nou panse ke nou te dwe genyen ke nou pa genyen e nou ta swete genyen e nou panse ke nan 450 lan se moman pou ke nou te ka lanse kri dalam nan yon fason pou leta ka gade nou. Pa egzanp, lè w gade yon vil tankou Fò Libète, e fò ke nòmalman nou te lontan nou te ouvè o komès eksteryè, men kounye a pò a gen lontan fèmen. menm dwann nan ou wap mande anplwaye yo ki ladan ki sa reyèlman yap fè kòm travay alò ke se te yon dwann ki te trè aktiv lontan men kounye a se le moman pou yo te reaktive sitou ke avèk pwoblèm nou genyen ou jwenn pò pòtoprens ki fèmen ou jwenn ayewopò pòtoprens ki fèmen se le moman pou yo te ka reouvè pò a pou pèmèt ke komès la fèt avèk lèkstèryè paske Nou gen anpil pwodiksyon ke nou pa fè. Men nou bezwen yon seri de pwodui. Men se deyò pou nou voye achte yo. Sendomeng bay pwoblèm. So se lè sa pou nou pwofite pou nou fè li. E so sa vle di nou gen pou a. Lè w gade tou, e pa egzanp tankou gen rate gaz. Gaz byen chè. Nou gen yon seri de gwo tankè te gen lontan, osi gwo tankè gen lontan tankou sa y ap stoke gaz nan Pòtoprens la. N ap pale la nou gen Chinowèk kounye a la. Chinowèk ki la. Nòmalman yo abime. Yo pa ta ka rete la vitam etènèm men yo ka chanje yo. pou vin fè ke, ou konprann, yo reyabilite yo, yo ka reyabilite yo, yon fason ke pou nou ka itilize sa pou fè distribisyon. Pase tanker sa yo ka kenbe gaz ki ka bay tout Nò, Nòdès, Nòdwès, e jiska Latibonit. Men poukisa yo pa pran avantaj de yon seri de enfrastrikti ki deja la? Se pa ke ou pral kreye anyen. Yo la deja. Yo la deja. Sèl ou jis la pou reyabilite yo. Lè w gade, pa egzanp, trafik ayeyen nan Fòlibète, nou te gen de pis daterisaj. Gen Fayeton Èfil avèk Derak. Men, bay sa yo, se pa bay w ap envante. Yo la deja. Tout enfrastrikti yo la. Se jis pou ka reyabilite yo, fè de reyamenajnan yo nan yo, apre sa pou ka itilize yo. Se son de bagay ke nou genyen. Se pa pou di ou se kreye y ap ekri yo non. Yo la deja.
So, itilize yo an fason ke pou ke y ka o sèvis de popilasyon an, de peyi a. Lè w gade fò a, men si fò a reyabilite, Reset la se pa pou selman pou vil fò libète lap pou tout repiblik la so lè a touris ap vini fò libète sitou ke nou gon istwa 29 novanm se nan fò a menm yo te ekri ak deklarasyon endepandans dayiti ki te fèt 28 29 novanm dans la nuit du 28 au 29 novanm 1803 1803 dat ak ki te siyen pa lè jenero desalin christophe et clerveau e te gen be eme kòm sekretè. Ok, men ak sa te pibliye dans la Gazette de Philadelphie le 4 janvye 1804, e i te pibliye an Angletè tou nan yon jounal ki rele The Star le 6 fevriye 1804. Sè ke tout bagay sa yo la, e se sa ki fè ke nan atik nou te ekri pou jèn k ap aprann sou istwa, nou esplike yo lè w ap fè yon rechèch istorik, Fò ke ou ka konsidere de sous tankou de sous primè, sa nou sot di la, e gon liv ki te pibliye pa Marcus Rutherford ki soti an 1805 ki yon sous primè, paske yon sous primè se yon ekri ki te fèt nan peryòd la. Pa egzanp, piblikasyon ki fèt nan jounal yo. men se sous primè yo ye. Apre gen de sous segondè tankou sa Madiou te ekri, tankou sa lòt otè te, lòt istoryen vin ekri. E Dantès Bellegarde pa egzanp te ekri sou istwa a, byen ke Dantès Bellegarde pa t di se Fò Libète ke Deklarasyon Endepandans la te di, li te fèt, men i nan liv ke li te fè, ke li te ekri

li di lame dè endepandan li pat di lame dè endijèn ou konprann so sa vle di ke batay la fin fèt 18 novanm 29 novanm yo deklare endepandan yo rantre triyonfalman o kap ayisyen lame dè endepandan se pa lame endijèn ankò wi endepandan yo endepandan yo rantre triyonfalman o kap ayisyen sè ke genyen plizyè sous, non sèlman sous primè, sous segondè yo tou, ki la, ki kowobore istwa a, pase anpil moun toujou kòmsi vle gen dout, pase ou konn Ayisyen, si yo aprann yon bagay, sa yo aprann nan y rete la nan tèt yo, kèlkanswa sa w di yo, yo p ap janm dakò, men erezman genyen prensip, lè yon moun ap fè rechèch istorik, gen prensip pou aplike, e nou menm nou aplike tout prensip yo, E se sa ki fè ke nou, moun Fòlibète, nou santi nou fyè lè n ap pale de 29 novanm, paske se pa yon istwa ke nou fè, se yon istwa ki te rive, e prèv yo la, e tout moun ki vle konsilte yo, yo la, nou toujou ouvè pou nou bay tout esplikasyon, a sitou etidyan yo, ke nou ta renmen ki aprann de sa ke nou menm, rechèch ke nou fè, yon fason pou yo konnen ke men sa ki te fèt, Men kòman l te fèt, paske li enpòtan pou pou jèn yo ka konnen lè yo menm yo ta vle ekri tou pou yo konnen ki sous pou yo konsidere, ki sous pou pou yo itilize yon fason pou si y ap ekri sa y ap ekri a gen pwa. Trè byen. E n ap raple pou zanmi entènot Rezon dè Sims ki ap suiv nou la a, Msye Djino Voit nou wè la a, e li menm avèk Msye Casel Calixte, John Voit, genyen Emmanuel Cherenfant, e plizyè lòt moun ankò, se yo menm ki te kontribye avèk pwòp mwayen yo pou ale pasi pala pou al chèche tout enfòmasyon sou 29 novanb lan ki fè jodi a nou wè dat sa a tounen yon reyalite. E yon sòt di lendi, m panse ke nan kesyon 450 an vil Fòlibète ke Monseyè a te pale ladan l 19 a sot pase la a, mwen panse ke se yon opòtinite Fòlibète pa dwe pèdi piske alè aktyèl nou kapab di l se yonn nan vil rezèv Ayiti genyen e ke yo kapab konte sou li. Si n pral fete 450 an, g'on ansanm de opòtinite Fò Libète ofri nan kesyon, ebyen, e trafik ayeryen, e trafik maritim, e pèmèt ke g'on sòt de relasyon komèsyal entènasyonal Ayiti repran ankò atravè vil Fò Libète. E, dijaske sa pa t'ap enpòtan, pa rapò a sa sòt gen la pa egzanp e lè w pran e apòt ke nou te gen madras e apòt ke nou te gen derak e jodi al gade reyalite de zòn sa fayeton e apòt ke nou te gen fayeton avèk derak al gade jounen jodi an reyalite de zòn sa yo aprè depa konpayi dofen se la povrete total e leta ayisyen pa janm voye je gade ni derak ni fayeton jiji ki sa k ta dwe fèt jodi an nan okazyon 450 an plizoumwen kòmsi nou ta remete fòlibète sou ray devlòpman dirab ke ayiti espere a. Bon, gen anpil travay ki ta dwe fèt. Pa egzanp, lè w gade fayton, pa egzanp, pou moun ki ale Ozetazini, ki konn ale nan zòn Queens, Long Island an patikilye, gen yon seri de mezon ki lòt bò a ki koute milyon dola. Ou konnen Derak ak fayton te genyen yo. Ok.
Mezon ki te fèt avèk sa yo rele aluminum siding ki te fèt avèk sousòl. Ou konprann? Y ap koute yon pakèt lajan lòt bò pou yo la. Men malerezman, lè konpayi an kite, moun yo sabote yo, yo retire tout sistèm idwolik ladan. Ou konprann? Kòmsi yo kraze yo. e pa janm gen anyen ki di pa egzanp dè avyon ki te konn fè e ki konn fè etazini ki konn fè e e pòtoprens prèske chak semèn ya prale pòtoprens e e ap fè va e vyen e kote ke e nan pòtofen menm te gon se de se avyon 12 plas ki te konn fè fayeton pòtoprens toutan men tout anplwaye gran anplwaye nan pòtofen te gen privilèj pou te ka si w vle ale pòtoprens ou pa vle pase pa lawout ou monte avyon sa yo y ap ba w plas depi w tout fwa ou fè konnen ou fè rezèvasyon ou gen dwa ale pòtoprens Mwen menm m pa janm te benefisye de sa pase m te timoun e papa m pa te vle tou pase papa m pa janm fè avyon konfyans men papa m te avoka pou pòdofen papa m te avoka pou pòdofen kote ke li te gen privilèj la menm jan tankou tout gran anplwaye te gen privilèj sa yo men lè w gade avyon sa apre konpayi an kite e fè a bè men avyon yo te rete la fonksyonèl pat gen anyen yo kite ke yo abandone yo nan pwen tèl ke moun yo pran pou yo ap depatcha yo e pou fè pou fè recho pou fè lòt bagay men se tris petèt gen moun kap tande m di sa ki ka kritike yo moun yo bèt moun yo sòt bagay men non se paske yo abandone yo lefèt yo abandone yo ke sa rive. Se youn nan pwoblèm kle ki gen an Ayiti kote ke abandone tout bagay ki te ka enpòtan pou peyi a, y abandone yo. Zòn sa yo w ap pale a se de zòn ki te ka devlope byen e Derac, Phaeton men depi konpayi an fèmen yo tou abandone yo alò ke sit konpayi an la sa yo te konn fè se te sizal yo te konn fè dan le tan. e yo pa te li pa t mache avèk naylon ki te vin popilè yo vin pa fè kòd anpil ankò e ki te ki te pote yon bon e e pati nan resèt e asèt fiskal peyi dayiti Men lè w gade Fò Libète epòk konpayi sa m kwè se youn nan peyi ki te bay Ayiti plis lajan an tèm de taks ou konprann ki te rapòte Ayiti anpil lajan men anpil moun ki vin abite nan zòn nan se de moun ki soti nan sid nan tout nòdwès nan tout nò vin travay la nan Pòtoprens e yo te gen kay pou ti anplwaye e te gen kay pou gran anplwaye tou. Ou konprann? So, se, se, se tout yon richès ki pèdi, men yo te ka chèche, Leta ayisyen te ka chèche fè kontra avèk lòt konpayi vin etabli la, pou ke bay, sitou dènyèman ou wè yo vini avèk afè e karakòl, bagay sa yo ki anboche de twa grenn moun. Pak endistriyèl. Men, pak endistriyèl la, men, tout kote sa yo te gen anpil anplwa. So gen anpil efò ki ta dwe fèt. Premyèman se ta chèche konpayi vin envèsti nan zòn nan paske fò w revitalize zòn nan e revitalize yon zòn se kreye anplwa, bèy travay pou moun nan ka bay. Apati ke gen anplwa tout lòt enfrastrikti yo ap vini. Pa egzanp lekòl pou timoun, gen lekòl Derak men m pa kwè ki twò pèfòman pase sa. Gen lekòl Fayeton komsi gen Bon lontan derak anpil moun fòl gate lè w malad se derak pou w t ale wi paske te gen doktè te gen doktè serye ki te la te gen doktè ki te nan fayeton paske yo te nan konpayi an te gen bon lekòl pa egzanp granmè m

e sèvis ki te bay. Pa egzanp, bon, on lòt bagay anpil moun pa t konnen, pa egzanp, tankou ou wè appliance, tankou fou, frijidè, bagay sa yo. Moun nan zòn nan te genyen yo paske fayton yo te gen Niderak te gen yon seri de store kote ke yo te gen de katalòg. Si w anplwaye nan fayton oubyen nan Pòdofè m ka di, ou gen dwa e òdè yon fou elektrik oubyen a gaz sa ou vle a avèk frijidè e nan konpayi an apre sa wap peye bon an. Ou gen aksè a kredi. Ou gen aksè, ou gen aksè. So sa vle di ke se de bagay ke ki te konn gen lontan ke ki pa gen ankò. Menm an Ayiti nan Pòtoprens petèt ou ka pa jwenn jan de sèvis sa yo alò ke te gen sèvis sa yo la nan Fòlibète e de raka ke fayeton ke se de banlye de Fò Libète kote ke yo te konn ap bay yon seri de sèvis. Ou konprann? Gen anpil timoun ki di w se moun Fò Libète yo ye men se pa yo ki te vin travay nan zòn nan ki te nan Pòtofen ke yo menm yo te vin ak fanmi yo te pran nesans la. Ou konprann? Apre bay moun yo vin ap deplase gen nan moun k'ale a letranje gen nan yo ki retounen Pòtoprens e bay men yo la se yo te la. yo te la nan Fò Libète, m panse ke kounye a si tout fwa ke yo vle fon bagay yo ka jis kreye yon seri de anplwa, ankouraje Ayisyen, pase gen anpil Ayisyen ki gen lajan kounye a,
ki ka anvi envesti, ankouraje yo, ba yo tax incentive, tankou ou gen dwa di yo bon, wap vin fè biznis la wap genyen 5 an ou 10 an ou pap peye taks jis pou peamèt ke moun nan etabli pou kreye anplwa pou bèy moun opòtinite pou vin travay pase eksperyans la kounye a anpil moun soti lòt kote vin etabli fò libète men moun yo diw konsa ke a yo pa kwè tounen pase yo renmen kote yo ye gras a Dye nap di Bondye mèsi pase jiskaprezan moun ke nou resevwa se bon jiska prèv di kontrè se de moun de byen se pa vagabon m rankontre plizyè nan yo lòt bò m wè se de moun edike nou menm Fòlibète se jan de moun sa yo ke n ap tann depi w konnen moun de byen yo ou gen yon edikasyon n ap tann ou Fòlibète nou pa gen pwoblèm pou nou koabite avè w men si e vagabon ou ye rete kote w ye a pa vini nan zòn lakay nou paske Nou pat konn bèk bwa kale men li pap dous pou ou. Trè byen.
E m panse Djinou ap avanse trè byen. Nou pa lwen mete yon bout nan antrevi an maten ki vrèman enpòtan. N ap gade Fò Libète. E lè w di Fò Libète w di Ayiti paske nou toujou di devlòpman Ayiti ap kòmanse dan le non e Fò Libète ta dwe bay kou danvwa a non sèlman si nou te nan istwa e kesyon Fòs Ame Dayiti, premye chèf nan fòs ame Dayiti e ki se moun Fò Libète, sa Fòlyo te fè kòm eksplwa nan listwa peyi Dayiti. Djidji nou gade jodi an, Fò Dofen, Fò Sen Jozèf ki konstwi an 1730, jodi an fò sa te abandone e gen travay te kòmanse fèt pa Radyo Televizyon Dofen Entènasyonal avèk sipò moun Fò Libète anndan tankou nan dyaspora a ki te bay kontribisyon pa yo pou te bare fò a e ki ta pral vin atire atansyon ISPAN sou fò sa ankò Jodi an nou gade kesyon reyalbitasyon fò a lanse, ou menm kòm moun Fò Libète ki bata anpil non sèlman pou dat 28 Vèvè Tèt Rouge Blan rive kote li jounen jodi an, men batay pou Fò Libète te sa l ye an atravè jounal nan peyi Dayiti ou toujou la pou ap defann lèzentrè de la kominote e kisa Djino Voit di tèt lè l gade travay reyalbitasyon ap fèt nan Fò Doufen. Bon, nou trè kontan nou wè ke gen travay k ap kòmanse, nou swete ke

a ispan pou te reyabilite fò a. Pa egzanp, w ap wè gen de eskalye souteren, se apati de travèy sa ki te fèt pase lontan lè m te piti, kòmsi li te kouvri nèt. Kòmsi ou te ka kondui machin ou rive anndan fò a. Men se apati de travèy ke Lunesco te fè e ispan fè nan ane 2000 yo, nan 2000,
apre sa, de la, sa te vin fèt. Ok so kounya la e ispan t kòmanse ou konnen e pa janm gen kontinite nan travay ke ayisyen ap fè lè w kòmanse leta ap fè lè w kòmanse yon bagay kòm se lunesco te kite bay lajan an yo fè l e yo te vin ake plan orijinal fò a ou konprann e malerezman te gen pwè de 86 a 90 kanno ki te la, ki te anba tè a, yo te mete yo, yo te vin mete yo deyò. E daprè sa m konnen, daprè sa m tande, pase m pa te la, lè Prezidan Aristide te tounen an 94 m kwè, e yo di ke gen nan yo lame amerikèn te pran, m pa konnen. se di moun Fòlibè te di. E gen nan yo tou dominiken vini nan kannòt yo vin ranmase e al avè yo. E gen nan yo tou lòt moun pran vann whatever sa yo fè avè yo a. Men nou wè se yon sèl grenn nan ki kanpe la. Ou imajine w de Prè de 90 e gen anpil nan nan kano sa yo se t an bwonz. Sa vle di se de bagay ki te enpòtan, ki te ka koute peyi, ki te ka benefisye peyi a anpil. Men, yonn nan pwoblèm ki gen ann Ayiti, depi w wè yon bagay pa nan Pòtoprens, kòmsi pou yo menm, pou Leta ayisyen, li pa gen enpòtans. Alò ke 90 kano, kite la canon kite la men koman fè ke yo kite leta ispan pa te ki la kom enstiti enstitisyon kap jere patrimwan egzakteman ke yo kite ke yo kite yo pase konsa tankou flanm dife nou panse ke il lè pou yap voye zye sou peyi a se pa selman fòlibète sou tout peyi a pa egzanp wap tande ke nan fò sitadèl te gen yon bagay an nò oubyen yon bwonz ki disparèt pa gen moun ki ka bay esplikasyon men se sèl ayiti sa fè ou tande yo fè bri avèl apre sa sa rete la tout moun nan djòb yo tout moun bagay alò ke gen de kote ou pat ka bay li. Anpil malè te ka rive w. Ou konprann? M pa bezwen di sa k te ka rive men sa Ayisyen nou ye nou konnen. Sè ke se sèl Ayiti. So m panse ke li ta bon sispan wè pou yo fè reyabilitasyon. M konnen Radyo Dofen Entènasyonal atravè Mur Lapierre avèk mari li se youn nan moun ki yo menm ap sonnen sonèt avèk Joseph Pierre k ap sonnen sonèt Daram nan toutan pou w di mezanmi 450 la fò nou pa kite y pase konsa, m panse ke yo fè, y ap fè yon gwo travay nan motivasyon nan sa ke y ap fè yo, m panse ke se ankouraje tout moun dwe ankouraje e pa sèlman yo menm, e pa yo sèl ki gen enterè. Lè a 450 la ap fete, e pa yo menm sèl k ap fete, se nou tout k ap fete, sa vle di ke nou tout gen enterè nan sa k ap fèt la. fò ke nou ka travay pou ke nou ka fè Fòlibète avanse, pou ke tout sa ke nou te swete wè nan 450 la, pou nou travay pou jenerasyon k ap vini an ka kontinye avèk vil la, pase nou menm nou vin jwenn li, e moun ki te avan nou te fè pati pa yo, nou n ap fè pati pa nou, pase Fòlibète se tankou s on kous a relè. Se chak jenerasyon fè yon moso, li pase baton an ba lòt jenerasyon an ki kouri avè l, ki lè rive nan yon kote pa nan pwen darive a men nan yon wout, li sanse pran, li gen fatige, li pase l baton. e yon lòt jenerasyon. M panse ke nou menm kounye a baton an nan men nou, n ap kouri avè l e nou prè pou nou pase bay jenerasyon k ap vin apre a. Pase gon w laj ki rive nou p ap gen menm vigè sa. Kounye a se yon lòt jèn kapab vin chita nan plas kote w chita a se yon lòt jèn k ape chita nan plas kote m chita a ki la pou pale de Fò Libète e ki sa yo menm y ap fè pou Fò Libète. Nou menm n ap fè sa ke nou kapab nan sa Bondye ban nou pou nou fè, nan kapasite ke Bondye ban nou pou nou fè e gras a Dye apre anpil tan Ozetazini nou gen kapasite nou ka ekri, nou ekri tout sa ke nou wè, tout sa nou panse ki enpòtan Pou Fò Libète, gen de lè fò nou fè de rapèl, gen de moun ki te bliye yo pou nou di, ey, men kòman tèl bagay te fèt, nou pa prale pi ba ke sa. Men sa pou nou fè.